Ankò yn fwa nou avèk ou e kòm ou konnen se nan kadr pawòl pou viv pi byen e wap tande videyo sa jodi a e tèm nan alò nou ta ka di sijè jodi a se konsèy pou rezoud konfli e nan maryaj ou. Konfli se mezantant. Nou konn mo sa an kreyòl trè byen. E n ap pote konsèy pou ou pou w rezoud mezantant ou kapab genyen avèk mari ou, avèk madanm ou. Alò kòm nou te di l deja e nou konn trete Pwoblèm konfli yo nan lòt sans, n ap trete l jodi a nan kèk nan lòt domèn. Konsèy yo anpil, nou pa kapab bay yo nan sèl videyo, se sa k fè trè souvan nou retounen anfen sou sèten sijè. Bon alò, konfli yo se bagay mezantant kapab rive nan tout relasyon zimèn. Relasyon de travay, amikal, ou kapab gen yon mezantant avèk yon diskisyon E avèk, alò nou pa ta, an fransè nou rele sa diskisyon, e nou nou kapab gen yon mezantant avèk e zanmi nou, avèk fanmi nou, o nivo de travay nou, men o nivo de fwaye a tou, kouple, ak pitit nou, e ki gran e ki kòmanse adolesan, ki kòmanse e ki marye, nou kapab vin gon pwen nou pa dakò avèk yo. Donk tout moun pa genyen menm opinyon sou lè choz, tout moun pa genyen menm e pa epwouve menm plezi nan lè choz, yo pa reyaji menm jan. pa rapò a sa k rive, pa rapò a evenman, e sa fè ke gen konfli. E genyen diskisyon, gen konfli, e sa rive anfen nan lè koup nou ta ka di lè pli ekilibre, kote maryaj la anfen ap dewoule byen, sa rive. Men alò, ki jan nou kapab rezoud pwoblèm sa a. Paske se son dè pwoblèm, lè gen mezantant, lè konfli, se son dè pwoblèm ki ariv sou yon pwen ou sou yon lòt, ki merite solisyon. Lè nou tout, misye ak madanm, youn enpòtan pou lòt, Sa se yon bagay pou sur ke moun ou marye a ou enpòtan pou li e li te chwazi w antre plizyè lòt fi, antre plizyè lòt gason, ebyen konfli pa kab fè nou kite, konfli pa kab fè nou divòse, nou pa kab separe paske nou pa antann nou e ke sa se vèt li ye, sa se jòn li ye, sa se konsa pou l te fèt, li pa fèt konsa, nou pa kapab ale trè lwen. fè konfli a rive nan pwen de non retour nan relasyon an non konfli yo nou dwe rezoud yo e jwenn anfen meyè antant ki kapab gen bon alò nou ta kab di fò detèmine ki kalite konfli ki gen nan koup ou le pli souvan e kòm nou te dil yon fwa gen anpil domèn ki konfliktyèl afè depanse lajan e afè e. edikasyon timoun, gen de fwa papa a wè l konsa, se konsa pou timoun nan fè l, manman wè s on lòt jan, e pafwa se bèlmè, bopè, lè bo paran, e lèzanfan anfen de notre li, te marye avan, donk bagay sa yo konn fè anpil diskisyon. E zanmi tou konn fè diskisyon. Pa otan ke nou ta ka di lajan an ki bay pwoblèm. Oke? Pafwa nou konn wè moun diskite pou dè choz reyèlman san zenpòtans. Se kòmsi m ta di w gen de moun, depi youn ann al fò lòt la anno. Se kòmsi s on konkirans y ap fè. E moun nan bezwen monte. Tre siperyorite li nan tou e konsa li kontradiktwa, li tou prèt a voye lòt la de kote si l di yon bagay, a e kritike sa lòt fè, sa lòt di jis pou l ka parèt. Bon la mezanmi e pa jan de moun sa yo m t ap pale talè a sètadi de moun ki gen konfyans lòt ki konnen ke lòt la renmen l, ki konnen lòt la gen valè pou li, nan yon relasyon konsa nou pa kapab ap fè konkirans, nan yon relasyon damou konsa pa dwe gen konkirans, pa dwe nan meprize youn pou fè ou menm ou parèt. Bon alò, nou dwe konnen nati konfli a, kisa k fè l? E answit, gade pou wè konbyen tan sa dire. dire konfli a, ke li pa rezoud, e nati l. Epi nou dwe tou, lè nou genyen konfli a, analize ki reyaksyon fè. Lè moun nan pa dakò, gen moun ki p ap manje paske lòt la pa aksepte sa l di a oubyen pa aksepte sa l fè a. Se konsa moun nan reyaji. Moun nan boude, moun nan pa pale, Moun nan li kapab tou gen moun ki arive jis a pase al kay fanmi yo, al kay manman yo e a papa yo kite kay la pou youn de jou sa se trè trè trè movè. Gen de moun tou ki ensilte e moun ki pa dakò avèk li a li di l gwo pawòl se konsa l reyaji li menm lè yon moun pa dakò avèk li. Donk alò, tout fason sa yo, nou ta ka di se de movèz fason pou rezoud yon konfli. Se pou pran nati konfli a, bagay la menm an li menm, san ke ou pa detwi tèt ou, san ke ou pa detwi moun. Alò, lè genyen konfli, nou fèt pou nou di sa nou pa dakò a. Nou fèt pou nou di malèz la, kijan nou resanti bagay la. Nou dwe kapab di moun nan, Sa w fè m nan, m pa kontan. M pa kontan paske lè w fè m li, men konsekans. Sa w di m nan, m pa kontan paske lè w di m li, men konsekans. An nou pran yon egzanp, Ebyen, ou te fè m yon remak dezoblijan devan timoun yo. Mwen pa kontan. Avèk yon ton nou ta ka di de kaporal, ou te ou te fè m yon remak, on ton de dikta on ton de dikta e de diktatè e devan moun. M konnen yon yon madanm yon koup k ap esplike kòman mari l fè l obsèvasyon devan moun kote l ap travay, madanm nan ap administre travay la pou mesye a, on lekòl e mari a tanzantan li vin imilye madanm nan. vin fè madanm nan des remarques devan moun yo e yon bagay konsa li pa bon se pou di moun nan men sa l fè w bagay la li fò mal anpil e men konsekans sa genyen paske lòt moun pap gen respè pou ou bon alò e se pou nou di li avèk bokou de seryozite pou moun nan konprann kòman sa fòmal e ou pa bezwen pase pa dòt derivasyon pou ou wè boude, boude pa tradui anyen, li pa kominike, boude pa kominike anyen, ou pa di anyen sou boude, sou ou kraze brize ebyen sa pa fè moun nan konprann sa k rive, sa ou santi a se pou ase nou ta ka di klè e presi nèspa pou di pwoblèm nan e sak fè w pa byen. Men lè nou gen konfli tou fò nou arive konn fè konpwomi e se pa toujou nou dwe kanpe sou kòd rèd. Nou dwe mete pwoblèm nan anfas, nou tou de bay opinyon nou E gon moun ki kapab di, bon, ok, m aksepte pou sa fèt konsa. Lòt la di, eben mwen menm tou, mwen aksepte sa fèt konsa. Nou genyen de konpwomi. Pafwa, nou kenbe de choz ki pa enpòtan ke nou ta kapab fè konpwomi san ke sa pa deranje nou. Nou dwe ta poze kesyon, si m aksepte sa, kisa sa ap fè? Ki konsekans sa ap genyen? E lè w analize byen. ou vin wè ke sa pap deranje anyen, eben, ou lache. Ou lache priz, ou pa kenbe pozisyon ankò. E la lwa di konpwomi, se yon bagay ki dwe, e nou ta ka di prezan nan relasyon maryaj ou. E toujou gen de choz wap lese tonbe

Nap prononse eske se yon sèman, eske se yon angajman nou pran, m pa konnen, se sa nou di. Se pou nou pran le tan pou nou rezoud sa ki kapab rezoud. Gen de pwoblèm ki pa ka solisyone. Gen de pwoblèm ki reyèlman li lye a edikasyon moun nan, li lye a pèsonalite moun nan, a tanperaman moun nan, li difisil pou l ta aji yon lòt jan. Donk se son de pwoblèm ou pa bezwen, nou ta ka di, ap diskite de yo. Si nou ta pran yon egzanp, yon moun ki se li abitye lakay li, li pa Li pa konn an nou di ke li pa konn fè manje. M konn yon ka konsa, fi a pat konn abitye fè manje lakay li e moun li marye a pa wè sa ditou ke l ka pa aksepte yon fi k ap pral travay nan biwo, se yon pwofesyonèl pou moun nan pa fè manje. Men li te konnen nan ki fanmi fi a te sòti byen antandi. E fi a li pa konnen ni li pa gen abitid fè l, li pa gen motivasyon tou pou l fè l. Alò, poukisa w ap diskite tout tan, joure moun nan, di l dè choz paske l pa fè manje alò ke gen tan de fason nou kapab rezoud yon moun ki pa ka fè manje kòm nou ka rezoud pwoblèm manje nan yon kay. E ou kapab fè l ou menm, ou kapab montre moun nan fè manje, ou kapab pran yon sèvant, pou fè li m kwè ke dan l'amour dan la tendresse moun nan kapab aksepte ke ou montre l fè l si w konn fè l li kapab aksepte al pran yon kou pou l aprann fè manje bon alò se son de choz de choz materyèl pa ta dwe sous de konfli ki pou fè w abandone yon moun ki pou fè w kite yon moun an nou pran tan nou Pou nou viv tout sa ki posib, tout sa ki kapab ban nou pli de plèzi, ki kab fè nou plis ere nan relasyon an, tan nou pran tan pou n ap rezoud pwoblèm ki ensolib, pwoblèm ki pa ka rezoud. Ebyen, lè genyen tandrès, lè se tandrès k ap ki o kòmand nan yon relasyon de kouple, lè nou genyen lamou, lamou tandre, Nou pa di nenpòt amou non, amou romantik, amou tandr, kote e l'amour est dans chaque son. Pa ka genyen konfli k pa ka rezoud. Okontrè, n'ap pwofite rezoud li pi vit pou nou ka rekonekte. Nou pap kite tan pase, paske tan sa a, li, li, li grapiye sou inite damou nou. Nou te pale deja de bank damou. N ap grapiye sou inite damou nou. Li redui sa nou te genyen, nèspa, kòm, e, kòm, e, kapasite de renmen, e, kapasite dapresye, kapasite, e, pou nou. Jwi anfen lè lè bon moman avèk lòt. Donk alò avèk la tandrès lè konfli ap rezoud pli fasilman e nou kapab wè tou konfli yo yo mwen parèt, yo mwen prezan lè de moun byen renmen. Sa se yon garanti franchman lè de moun yo youn renmen lòt, youn Ahh gen konnen ke lòt la renmen n. Youn pa manke bay prèv damou. Swa par la parole, swa par les gestes. E moun nan se tout tan ou paka gen dout sou sa. E lè konfli yo rive, konprann, ou pap mete amou an an koz. Ou pap mete kòm si ke e e e. Konfli a, ou pral konpare li a non, jiskaske ou pral divòse kòm si se yon bagay ekstraòdinè, ou pral mete l nan nivo renmen ou te renmen an, amou ke w non non, li pa konparab ditou lè gen yon ti diskisyon avèk amou ke w gen pou moun nan. Donk alò, se pou nou rezoud pwoblèm yo le pli vit ke posib e rekonekte. Se te yon plèzi pou m te pase moman sa a avèk ou. E lè w ap gade videyo Pawòl pou viv pi byen, m swete ke w ap abone ak chanèl la, w ap pataje, w ap ban nou yon like e fè de kòmantè. E jiska trè byento pou yon lòt videyo Pawòl pou viv pi byen, nou di tout moun orevwa, ke Bondye beni nou.